Bon depi maten Bianca al nan mache li pa janm tounen lèl resi vini an lap fè ti manje a mwen poko janm vin fè manje a gentan 3 zè la mwen gou anpil.

Konnen byen ke se yon moun ki trè long nan fè tout sa lap fè, li pèdi yon pakèt tan. Byen fè tèt manje a ka prèske prepare la. M pral eseye rele Bianca pou m konn nan ki mezi manje a ye. Bianca! Bianca!
Wi Mesye Santo! Manje a pare?
Wi manje a pare wi. Ou konn tou eseye le m ta pral rele w la pou m di w manje a gentan pare. Ok.
Ebyen map vini.

Fè de bagay zak malonèt pou nap kidnape moun, fè kadejak sou moun. Oh!
Ou menm, janm wè w jèn timoun tankou w nan bagay sa tou? Manti, kounya la ou konn pran pitit moun yo, kounya la dèfwa nou nou vyole yo pa vre? Shit man. Bon mwen kote map jwenn mesye la. Mwen rele mesye mwen paske depi yè mesye map rese rele mesye mwen pa jwenn ni. Gen yon kondisyon nou gon bagay pou nou fè men misye ap pase tchwè men. Yo men, yo! Big, sa ka fèt la apa? Bezwen men, bezwen apa, m bezwen. Bon nou gon bagay pou nou fè monchè, ou lage m monchè. Non menm kote ou konnen n konnen an monchè, menm kote a nan ti koub la la monchè antan nou.

Ebyen sa m te ka konseye w frè m se kite gwoup sa i lè pou menm moun sa yo menm si w te ka pase lwen yo.
Ou pa tap travay avè nèg konsa monchè. Non ou wè sa nèg ap fè la nou gen pou nou planifye pou nou konn kijan nap veye bagay la kijan nap viv ou konprann nou paka al fè yon bagay tankou tèt cho konsa apre nou pa al soti ou wè sa m di w la. Nap fè bagay la pou nou soti klè. Ou konn nou deja. Menm jan ou te jere yon ti bagay la ou konprann.
Ou eske papa w a manman w pa isit? Yo pa isit, yo pa isit. Ebyen kounya la pou ya pou ya wè se nan televizyon yo pral wè pitit yo kenbe yo nan gang. Gang yo di w kounya la ou konn kenbe zam wi. Pa vrèman. M pa konn kenbe anyen. Chak jou men dèfwa m kenbe l. Pou n sitiyasyon lavi a ki gen depi l vin sou m. Mwen m pat janm panse si m te ka kwaze yon moun konsa non. Lè fini m ap gad depi sou fòm cheve sa tou hey humm frè m bat ilè pou gon lòt konpòtman ou konprann sosyete a pa bezwen jan de moun sa yo se an reta l mete nou.

Enbyen ok, m swete pou w aplike yo, kòm ou te mande m ni, konsèy la m pa ka pa ba ou l. Lesansyèl, pase lwen moun sa yo. Dakò, mèsi.
E, an pasan, se kijan w rele sou? Mwen, non pa m se Wolenski. Ok, non pa m se Rayli. Ok, se plezi.
An pasan tou, se, pi devan m ap rive la, paske m gen yon patwon m la, m gen yon ti pitit ke m toujou pote konsèy pou li. Ebyen. Nou gen pou nou wè. Pa gen pwoblèm frè m. Kenbe. Epi jan m di w la, pase lwen moun sa yo wi. Mèsi. Ok.
Mwen love anne Djenie.
Konbyen fwa mwen di w m gò mache ou sèl ou? Mwen pa vle w mache ou sèl ou. Ou pap soti.
Love anne Djenie, m te prale papa. Ou te mèt pwal lakay kwakyèl moun nan. Ou pap soti. Ou pap soti.
Mwen fini wi patron. Eh bien, merci. D'accord. Vot mwen plim, vot mwen jan konmen.
Bon, m pa konprann menm Dajka kòman l di m ke li pral soti e l konnen m pa renmen l soti li sèl li. Bon, m ap tann manman l vini pou m konnen kòman Dajka ye vin konsa.

Genlè pa gen moun nan kay la. Tout moun pati? M tèlman fatige la. Fò m fon ti repoze. Waw! Ooh! Santiman fò. Kèt. Si m pat fè aksyon sa m te jwenn nèg sa la franchman m pa wè lòt aksyon pou m te fè ankò. Premye fwa m santi m anfòm konsa m kontan konsa. Tèlman m tap swiv nèg sa m pat wè jan pou m te fè pou m te ka kapte nèg sa. Sèt fwa si m resi kenbe l. Nan kè m la. Kot telefòn nan? Ay! Bon m chèche telefòn nan. Bon fon e gade telefòn nan. M wè nimewo li te ban m. Wi! Bon m tcheke pou m wè nimewo Woben an te ban mwen. Sèt fwa si, m ap gen nèg sa nan tè pa mwen. Kote Dashka? Men m vin la m pa wè pèsòn moun anndan kay la. Bon. Kèlè 2 mesye sa yo te ta pral fè kadejak sou mwen vre? M fin planifye yon bagay ansanm avè yo, tousuit yo pran m nan raja yo trennen m pou yo sakaje m. Hey! M sezi, m poko sezi konsa. Bon m chita yon lòt jan. Lè mesye sa yo fin vire yo fin ale, m rete m ap panse, m ap reflechi avèk aksyon. Se sèl mwayen M te ka pase pou m gen met fò. Bondye konn tout bagay. Lè m wè misye menn, yow sa w konnen nou demare nou pa ka rete kanpe w konprann sa m di w la menn. Men sa m di w m pa gentan byen pran vizaj misye menn men se yon nèg pa knen wo misye met yon mayo nan m pa konn si w konnen misye nan bren an menn. Men frè m kòm yo di tout moun sanble menn depi nou wè yon rad yon patnè mayo nwa nèg n ap oblije kenbe l yo apa. Nou pa ka fè sa konsa menn nou pa ka ou konn fò nou n ap bat pou nou wè menn nou mete bon jan enfòmasyon pou nou wè kiyès nan nèg la ki nèg li w konprann paske Jan misye a m gentan pran tout fòm misye tout karaktè menm pa wè vizaj li egzakteman ou konprann Men depi misye ro.
depi l parèt wap deja wè se li menm. Monchè m pap ka nan vizaj m ka paka wèl men depi m parèt nan do min map gentan wè paske e misye m pa konn si misye gentan wè nou wè sam di w la pa konnen nou m pa konn si misye gentan wè nou konn jan bagay la ye si misye wè nou sa m ta ye fè a menn son bagay m ka di w menn. Yo, bagay la vreman terib men ou konnen sa nou konn fè, nou konn fè sa k pi mal deja, ou konprann? Men si m te la frè, sa t ap pase trè byen. Sa t ap pase mon chè, m konnen sa w te la, m konnen sa. Sa t ap pase trè byen.
Piti a pa bon menn, piti a pa kapab menn, piti a pa rapid, ou wè sa m di w la menn. Lè pou n fè mouvman yo, piti a pa yon ti bèy menn, ou konprann? Bon m pa menm konn si yo pa pran misye menm, depi lè sa m pa la misye m pa janm gen kontwòl misye non menn. Kote k gen zo pa gen dan menn. Kote Dachka?
Hey! Humm!